Finalman, lapolis la fè yon bale wouze nan Latibonit spesyalman nan Savyen. Nou vini avèk non divès bandi ki tonbe la a. Genyen divès nèg ki apèn tonbe apre nèg yo fin fè masak yo panse ke yo ta pral woule de bò byen pase ebyen lapolis debake dwòn kamikaz divès kadav e sitou nou pral pataje detay, pataje plizyè non ansanm avèk ou de yon seri de bandi ki tonbe nan Latibonit la. Byen avan nou vanse gen enfòmasyon sou Reginald Boulos ki finalman depòte Ozetazini. Sa fè plizyè mwa la Boulos t ap goumen avèk depòtasyon an, misye pa t vle depòte, ebyen finalman dat la rive pou Boulos Li menm li depòte. Aktyèlman Boulos pa Ozetazini ankò. Misye li depòte e nou pral vini avèk plis detay, nou pral di w egzakteman kibò Boulos depòte e kisa bagay la ye nan minit n ap pale la. Genyen dosye kidnapin nan, nou konnen depi lè Jakadè te vin la, se misye ki t ap mete lòd nan dezòd nan zafè kidnapin k ap fèt nan Pòtoprens. Ebyen yo fon fason yo retire jakader ebyen kidnapin nan retounen wi la nou pral baw detay paske genyen plizyè moun ki anlve kidnapin nan ki kontinye ap bwase nan kapital peyi a eske se pou biznis kidnapin sa ke yo te retire jakader antouka nou pral baw detay nou pral ba ou enfòmasyon ti John ou menm ki deja branche nou pral vanse nan latibonit Nou prale nan dosye Boulos la ak divès lòt detay ke nou gen la a. Nou salye w mon frère, kòman sa ye? Mwen salye w pdg, mwen salye tout zanmi entènot Djakout Nouvèl yo. Enben, jodi a la a, nou gen anpil eleman enfòmasyon ke nou pral pataje. Enben, e nou genyen dosye Reginald Boulos la ki tounen nan aktyalite a la. Misye, enben, jwenn liberasyon li la a. Nou pral ba w tout detay. Enben, yè nou konnen m te gentan kòmanse ba nou enfòmasyon sou enben itilizasyon dwòn kamikaz yo nan Latibonit. Gen bandi ki tonbe, enben m pral vin avèk non enben bandi nan Savyen ki tonbe pou ou. Epi nou pral retounen nan kapital la enben nan sa ki gen awè avèk dosye kidnaping yo, piske depi aprè revokasyon Jakadè. Enben vrèman ka kidnapping nan vrèman vrèman ogmante enben nou pral vin avèk chif pou ou nou pral vin avèk dat pou ou e yon seri de lè kidnapping yo menm yo fèt nan kapital la donk nou pral vin ba ou tout detay donk an atandan pa bliye abòne avèk Djakout Nouvèl piske se pi gwo rezo enfòmasyon an nan moman an la donk si w pa abòne gen anpil enfòmasyon w ap pèdi piske w pap jwenn yo lòt kote. Enben, nou prale dirèkteman nan sa ki gen awa avèk Reginald Boulos. Nou sonje, Reginald Boulos ki se yon òm dafè ayisyen, donk nèg yo rele gwo chabrak an Ayiti yo, oubyen nèg ki fè pati de sektè prive yo, enben misye te jwenn arestasyon li nan peyi Etazini nan Florid, jiyè 2025 ki sot pase a la. Donk jiyè sa k ta pral vini a ta pral bay misye 1 an depi l nan prizon. Enben, aprè arestasyon misye, enben, ice te pran li, mete li an detansyon eksetera. Donk te gen plizyè konparisyon misye te fè devan jij e misye te menm refize pou yo te depòte li an Ayiti. Donk sa ki vin fè ke, enben, misye pase 8 mwa nan prizan nan prizon Ozetazini jiskaske l rive libere jodi a. Malgre ke anben tout demach avoka li te fè pou te fè fasilite ke anben li jwenn posibilite pou l kontinye rete Etazini anben yo ta pral retire anben nou kapab di w yo ta pral koupe viza anben Reginald Boulos e entèdi li rete sou teritwa ameriken an. Anben apre. ke yo fin retire viza misye, yo te vle, an palan de otorite amerikèn yo, yo te vle depòte misye an Ayiti, men avoka misye avèk misye te di non, anben, yo menm yo pa pral an Ayiti, e yo ta pral, anben, pwopoze misye avèk avoka l yo, 2 peyi, anben, e pou misye te kapab ale. Donk se Kolonbi epi Meksik. Donk se 2 peyi sa yo. ke otorite amerikèn yo te chwazi pou misye, pou yo kapab depòte misye. Donk pou lenstan gen anpil pawòl, anpil ki fè konnen ke enben yo ta depòte misye vè la Kolonbi, donk nou pa konnen men misye pa ka rete sou teritwa ameriken ankò apre l fin libere jodi a, puiske yo koupe viza l, yo koupe kat rezidans li etc. Donk misye pa ka rete Ozetazini, donk aktyèlman la se swa li o Meksik, oubyen li nan peyi Kolonbi, se 2 peyi sa yo ke yo te bay misye kòm peyi ki kapab resevwa li nan kad depòtasyon sa. Donk misye depòte vè youn nan peyi sa yo nan moman nap pale a la, puiske misye te refize vini an Ayiti. Donk eske kounye a la, nou konnen Reginald Boulos, misye te genyen sanksyon nou kapab di w Lèzetazini, Kanada, Lafrans etc. sou do li e li te gen sanksyon e li te gen pwoblèm tou avèk lajistis ayisyèn. Donk èske lajistis ayisyèn pral fè swivi pandan ke misye libere la bò kote Interpol pou yo ta kapab fasilite ke yo voye misye vini an Ayiti pou l kapab reponn avèk akizasyon ke l gen sou do l yo? Nou pa konnen men pou lenstan. Enben Reginald Boulos, misye li menm li libere e li twouve li swa nan peyi Meksik oubyen nan peyi Kolonbi puiske se 2 peyi sa yo ki te disponib pou kapab depòte misye. Donk towo a nan lari e nou konnen se gwo chabrak nèg sa yo ye, se gwo ponyèt yo ye. Ou konnen gen nèg nan sektè prive a la k pral bat, ki pral kontan, la k pral koule anben chanpay la aswè a la. Gen nèg politik tou. Piske n konnen Reginald Boulos, li te finanse yon pakèt nèg, alò li toujou ap finanse yon pakèt nèg. Nou sonje sou Jovenel Moïse, ki valè lajan nèg sektè prive mete deyò, lè w pran Dimitri Vorbe, lè w pran Boulos, Acra, esetera, Bosan, ki valè lajan nèg sa yo te mete deyò pou te kapab òganize manifestasyon kont Jovenel Moïse. Enben, nou konnen ke, enben, Boulos se youn nan gwo patwon. On seri de nèg nan politik la la, on seri de nèg nan menm menm nan viv ansanm tou. Enben Boulos gen gen gen gen gen gen gen gen moun la lap jere la. Ou konprann? Pase Boulos gen on seri de antrepriz li ki twouve yo nan baz viv ansanm. Fòl peye yo pou yo kapab pwoteje antrepriz yo. Donk tout moun tout moun gran ti moun. Lè ou pran Delimat ki nan Kafou, hein, ou pran mezon machin li ki te ki toujou sou wout ayopò, hein, ou pran on seri de lòt gwo antrepriz ke yo genyen nan plenn nan ankò. Donk nèg yo chaje antrepriz tout kote. Donk yo toujou ap finanse yon seri de ni nèg politik, ni nèg ak zam. Donk misye, e anpil nèg pral bat, oubyen anpil nèg pral dòmi avèk kè kontan la, aprè liberason, enben Pierre Reginald Boulos, e jodi a la ki libere aprè 8 mwa ke l pase nan prizon Ozeta Zini. Lòt enfòmasyon ke nou pral pataje avèk ou, se nan departeman Latibonit ke nou prale. Puiske yè nan lè 3 zè dlapre midi, enben lapolis nasyonal dayiti akonpanye de task force, pandan ban banm tou pwofite fè ti diferans sa pou nou, lè ke lapolis alò lè ke nou tande drone kamikaz e tonbe oubyen lapolis oubyen yo lage drone kamikaz nan yon zòn, men fò n di w ke se pa lapolis ki jere kesyon drone kamikaz yo, men se pito task force la. Task Force la se ekip Erik Prince lan. Pa bliye ke La Primature te angaje mesye Erik Prince yo pou vin batay kont gang e mwa mas ki sot pase a la ba yo 1 an nan peyi a. Donk se yo menm ki ap jere kesyon dwonn kamikaz la. Donk lapolis kapab toujou akonpanye yo sou teren an e lapolis tou ki dèfwa konn ap mennen operasyon men se mesye Task Force yo ki gen kontwòl dwonn kamikaz la. Donk mesye Task Force yo akonpanye lapolis rive nan depateman Latibonit sitou ba Latibonit lan nan Savyen kote ke yo fè izaj de plizyè dronn kamikaz e daprè dènye eleman enfòmasyon nou ke nou genyen se ta anviwon yon dizèn dronn kamikaz ke enben lapoli task fòs akonpanye de lapolis lage o nivo de Savyen yè e aprè midi nan lè 3 zè men e dronn kamikaz sa yo yo pa yo pa lage san konsekans enben. Puiske se pou la premyè fwa nèg yo ta pral tande kesyon dwonn nan, enben nan Latibonit, nan Savyen, enben nèg yo, an palan de bandi yo, t ap kraze rak. Enben, tout nèg ap kouri tribò e babò e menm gen enfòmasyon ki fè konnen ke kenkenn cha de pye misye ta tonbe nan frap dwonn kamikaz yo. Nou pa rive konfime enfòmasyon sa a, men si tout fwa ke li ta konfime, nou menm nan Djakout Nouvèl n ap vini avèk. Tout dènye detay nap vin di w wi ke Kekencha de pye tonbe. Men pou lenstan nou pa konfime enfòmasyon sa, se just nou konsidere l kòm yon rumeur puiske nou menm nou poko rive konfime l. Enben gen plizyè enben bandi ki tonbe. Gen k tap kouri tou tribò e pa bò, gen k tal kache e Lyankou etc. Donk nèg tap kouri paske dronn kamikaz la te vrèman enben ba nèg yo pwoblèm. Enben nan kouri gon dronn kamikaz ki al tonbe sou towo sa. Enben, misye rele Ferlander Pierre Philippe, misye rele Ferlander, bon moun ka di Fernande Pierre Philippe, alyas Ti Dèdè, enben, misye ki se yon gwo bandi nan baz Savyen, nan ba Latibonit lan, enben, nan kouri pou dwòn, enben, dwòn nan pati avèk misye, enben, sa w tande a la, misye te la, l pa la ankò. Enben, sou, mwen gen imaj misye m ap gade, e anpalan Ti Dèdè a, Ebyen si w wè jan misye krabinen anba dronn nan la e la poli e task fòs la lage nan latibonit. Donk mesye yo kapab an palan de lapolis e task fòs men yo te oblije tann gon masak ki òkestre sou popilasyon ba latibonit la. Nèg yo kapab epa m di w.